Ou tande sa m di a? Non repete, non m vle tande ke m met sou mèt chouke zòrèy mwen pa banm li pa fèm defo.
Sirene, lòt mo a. Ok? Se sa, m te konn ap tekè Patience. Ou byen fèt.
So sa vle di Clara, pou tant tan sa m fèm byen avè w lan, w ap fèm panse se AN ou ye, AN ou ye, epi w konn ap kritike mwen menm antanke etchetche an? Bon. Epi se nan menm bòl ou te ye avè m Clara? Bon, bon m tou pa wè l. Bon ou pa janm wè se 2 djòb m ap fè? De djòb map fè pou m te okipe kay pou m te okipe nèg satan m te avèl la. Bon nouvèl li non.
Ah
Cheri ou te gen rezon ok kont rezon ou wè nèg sa kotel pase m pa la e m pa bezwen l rele m m pa bezwen tande pale de li e m pa bezwen moun mandem de li. Nèg sa m vin rayi nèg sa, m rayi l menm. Paske se li menm ki fè m met ti fi a deyò, li menm avèk vakabon k ap tranble, vye granmoun ki pran pòz kòmsi li sa l fè a. Wi. Ki jan l ye menm?
Bon, m pa janm wè l. M pa janm pran nouvèl, li pa janm rele m. Li pa rele m, m pa pran nouvèl. Kara,
Pou kisa w pa tande? Wè yon bon seri de moun lè w ap gade yo wè yo gen figi moun, yo sanble moun men anba figi moun sa se yon mask yo mete paske yo pa montre e m te bouke pale w de nèg sa Cheri.
Wè gon seri de se pa tout moun ki vin nan vi w pou w fè konfyans a san pou san e gon seri de siy gason ki vini k ap use ou an depi okòmansman l gen yon seri de ti siy l ap ba w e mwen menm m te toujou ap di w Clara Clara Clara monte tèlman in love, m pap di in love non paske gen in love gen in lost, you were so in lost that lèm te konn ap pale avèw li antre nan sa oubyen li sòti nan sa oubyen lèm ap pale avèw kotew tande a ou jete ap sou li kite fè w paka tande. Tande cheri men sa w men banm di w yon pawòl. Se 17 ans m te gen. Bon bon nou ka. E 17 ans wi sa w panse 17 ans se timoun wi m te lè m avèk nèg sa. Se sa k fè zanmi pa p janm vle wè m paske m toujou di yon moun jan m nan pou m bale bounda m pou lapolis ok. M ap ba w bagay la jan l ye a paske anpil moun toujou di oh djad ti ti bwat pran je w lan ou w ap siveye ti bwat nan je e e e e vwazen an epi w gen yon gwo bout bwa nan je w. M di l non bwa e pa nan je m li ye se yon lòt kote m ye paske mwen menm m gen dwa wè sak lakay m m gen dwa pa gen je pou m wè sak lakay mwen but m ka wè sak lakay w m debouke pa lwen. Bonjou cheri zye m vin klè lè m wè nèg sa m ap gade nèg la m wè se yon moun li te ye men wotè li bèl gason se moun li te ye l ap fè m kado Men kounya, men kote m vin rayi l la, se lè tifi a, m pa t kwè tifi a, ti sè m nan, lè l di m konsa nèg la vin mande l fanm. M pa t janm kwè, e m pa t ap janm panse a sa. Ou menm m panse nou menm anpil fanm nou fè, gason nou gade nou menm nou menm, nou pa pran gason paske nou bezwen gason pou n viv non, nou pran gason pou bèl prestans, pou six pack, gwo bibit, konprann sa m di w lan? Bèl pèkto. Men se timoun mwen te ye. Bon m di w pawòl. Nan laj mwen kounye a m ye la. M pa tap janm pran adjipopo sa. Pase son nèg k ap mache desann, monte, desann.